La pè Bondye ansanm avèk nou. E nou salmodye le non de tout pwisan, mèt de limanite, pou konpasyon, lanmou, mizerikòd li anvè nou. Pa bliye nou gen yon etid ki vrèman enpòtan ki se le peche, e nou ta pran, nou ta pakou yon trajektwa e sou le peche. E san oubliye nou toujou prezante non nou, nou se Evanjelis Yvenè Dessources. E ou menm ki ta renmen seri etid sa yo ou ka pa neglije rele nou sou 38 56 69 29. Sa e nimewo telefòn pa nou si w ta gen kesyon ayè ou ta renmen poze. Nou pa nwi ke wap jwenn repons. Ebyen nou toujou sou menm lanse a. ki se la le peche, nou te wè nòmalman peche a ki mache ansanm avèk sa yo rele dispansasyon an, nou te wè nòmalman peche a yon bann ki baze sou yon trè ki rele la doktrin, e nou te wè nòmalman kòman lè peche a li etabli ki fonksyon ki jan li fonksyone nan lòm nan, e nou te wè nòmalman peche a se transgresyon de la lwa. Men kounye a la jodi a nou ta dwe wè ansanm. E sa ki gen atè avèk nòmalman konsekans di peche. Ki lè nou gon peche mòtèl, ki lè nou gon peche ki pa mòtèl, ki lè nou gon peche, konprann nan, ki pa, ki pa sibi konsekans, ke ou sèlman jwenn padon pou li. E ki lè nou jwenn desizyon dè peche, ke le peche sa peche. La lwa di nan la di peche ke lagras pa, pa, pa, pa ka epanye de konsekans yo, de konsekans yo ki rele peche sa, peche lalwa de lanati. N ap kanpe sou sa premyeman, ki se peche ki gen karaktè lalwa de lanati. Sa vle di peche ke lè w fè l, ou gen pou w peye pou sa, kit ou te nan mond lan, kit ou pa t nan mond lan. Nou bliye donk ke lajistifikasyon ki pwodui pa lebatèm, Imedyatman ou fin jistifye, konprann, par le sang de Jezi Kris, kèlkeswa peche ke w te komèt devan Bondye a, konprann, a otan ke peche sa yo ki rele peche ladan lanati a, konprann, ki pa p genyen nòalman sa rele yon konsekans, imedyatman ou peche, ou pandan w te lan mond lan w fè kèk seri de bagay ki pa fè Bondye plèzi, lè w vin aksepte Kris, Labib di ke w pirifye de peche sa yo ke w te fè a, E Dye li menm li fò gras. Se sa l pral di nan Women chapitre 2 a, li pral montre ke imedyatman, e je kwa Women chapitre 3, li pral montre imedyatman ou fin fè peche sa, ou sibi yon, imedyatman ou aksepte le batèm, ou aksepte Kris, ou konvèti, ou batize, ebyen ou vin benefisye yon fevè imerite de la pa de Dye. Li di nou alan nan Omen chapit 3 a. Li di se pou se lwi ke di a destine pa ou son san. Se lwi ke di a destine pa ou son san.

Kidonk, imedyatman ou te lan mond lan, ou t ap pratike de peche, ou t ap fonksyone mal, ou t ap tiye moun, ou t ap vòlè, ou t ap nòmalman fè adiltè, fònikasyon, ou t ap bay manti, ou t ap fè tout sa w vle ki kontrè a lalwa de Dye, imedyatman ou vin aksepte Kris, ou resevwa lebatèm, Ou si bon etap rele etap sa etap de la jistifikasyon. Yo jistifye w de tout tan peche ke ou te komèt devan zye Bondye. Yo padone w de ou menm, yo pirifye w de ou menm. E Bondye pap pini w pou peche sa yo, peche sa yo l padone w libreman. Gen moun ki di bon, e li gon peche ke l ap peye, Li konvèti, l batize, l gon peche l ap peye ki se peche a Gaby. Eswa gen moun ki di bon m ap peye peche manman m, peche papa m. Gen moun ki di bon son bagay ke m te fè depi lontan lè m te nan mond lan ke m ap peye l. Non, imedyatman w aksepte Kris ou batize, Dye li di peche ou te fè pandan ke ou ta pan viv nan linyorans yo, li padone ou de li menm. Se sa l bal di nan Actes des Apôtres. Li di Bondye pa teni kont dè tan dinyorans. Eli anonse mètena a tout òm kapab nòmalman repanti, aksepte Kris pou yo sove. Ebyen donk la a, imedyatman, nou jwenn moun sa a ki vin sibi etap jastifikasyon sa a, l pirifye. Men la a, gen peche, moun nan menm si li sibi etap jistifikasyon sa a, Li ap toujou sibi pèn, konsekans. Men l pap sibi yon konsekans etènèl. Pase gen gen moun ki gen 25 an ap soufri, li di se yon peche. Mezanmi, yon peche pa ka fè 25 an sou do w. Yon konsekans peche pa ka fè 25 an. Yon konsekans peche, se yon bagay ki ka pase nòmalman nan yon jou, ki ka pase nòmalman nan demi jounen, ki ka pase tou nòmalman nan detwazèdtan, nan inèdtan. Sa pral depande, konprann, nivo l. Ok! Men yon konsekans peche pa ka dire tout tan, yon pakèt ane konsa. Ebyen la, lè n pran peche moun k ap tiye moun, moun k ap tiye moun, swa k ap manje moun k ak dyab, swa k ap tiye moun avèk lam blanch, swa k ap tiye moun avèk nwalman, e zam nan, konprann, tankou 38 an, Galil. Moun sa yo, menm si yo ta vin aksepte Kris, Dye ap pirifye yo de peche a, men y ap sibi konsekans lan kanmenm, paske yo rele peche sa yo peche lalwa, peche sa yo ki se peche de lanati. Lè w peche, ou peche kont lalwa de lanati. Sa l pral di nan Jenèz chapit 9, levèsè 5?

Si quelqu'un verse le sang de l'homme, pa l'homme, pa l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. M pa konn si w la. Imedyatman, ou dakò pou ou rale yon manchèt ou koupe tèt yon frè ou. Epi yon lòt moun tou ap rale yon manchèt, l ap koupe tèt ou. wap mouri menm jan an tou. Zafè kelkeswa nèg ou wè ki pran plèzi li kap tire moun, li gentan konnen vil se konsa lap pase tou, son nèg kap vide katouch nan tèt li tou. Ay se prensip li ye. Nèg ki pran plèzi l, kap bay moun kout poud, kap manje moun, li gentan met nan tèt li tou, bon bwa nan son kout poud, son ponyèt monte gen pou mennen l anba tè. Paske nòmalman se sal pran plèzil poul fè, manje moun anbyen ap manjel tou. Se prensip li ye, paske sa li pa ekate sa rele la gras la. Nèg la te la se te Kris, li tèt antre anndan Jezil kache. Konsekans la lap sibil. Ou wè apotre Pòl, apotre Pòl antre anndan Kris kel kache. Li antre anndan Kris kel kache. Sa pa anpeche ke yo koupe tèt li. Sa pa anpeche ke yo lapide l, paske l te konn vèse san moun, ebyen yo vèse san l tou. Se prensip li ye. Kèlkeswa nèg ki pran plèzi pou l ap vèse san moun, ebyen Labib di, peche sa a, konprann, w ap jwenn padon, men konsekans lan, w ap peye l. Sa se peche ki gen rapò avèk nòmalman Le konsekans menm si ou tap viv lan mond lan. Pa bliye donk nou di, lè wap viv lan mond lan, tout peche ou fè pandan ou te lan mond lan, peche sa yo, depi w asepte Kris yo pirifye, pa gen konsekans pou yo. Men gen peche, menm si nòmalman ou aksepte Kris, ou batize, wap peye konsekans li, paske peche sa yo, se peche ki, ki tipik, ki koresponn avèk lalwa de la nati, Se peche de lanati, imedyatman ou fè l, lanati ap vanje kont ou menm. Pa gen anyen ou ka fè ki ka epanye w de konsekans sa yo. Lè n pral nan Jenèz chapitre 2, kote Dye pral di avèk lòm, li te di lòm, lejou ke w manje w ap mouri. Ebyen lòm gon konsekans sou do l. Konsekans se w ap travay di avèk swè w pou manje. Zè kèlkeswa nèg la, li oblije travay di avèk swè l pou l manje.